lame a. Men dirije gran lame, se pa pou meta lapolis pou batay kont gang non.
Pou ranfòse sekirite l. Gen nèg ki nan lame nan moman n ap pale avè w la ki non sèlman nan do Ariel, men gen moun ki nan kabin Ariel, ki pwòch Ariel, ki gen nèg lame nan do yo tou. E ant janvye a jodi a m ap pale a, chif la ogmante konsiderableman. Men sa m vle di pa la, si pandan janvye, pandan fevriye, mas 2023 pa egzanp, Ariel te genyen yon ventèn de sòlda dè fòs zame dayiti ki te nan do l, pa etone w si jodi a gen plis ke 90 mete avèk tout moun ki nan ekip li lè kòtèj yo ap pase. Pa etone w gen plis ke 90! Men gen anpil nan yo ki. rejwenn sak te la avan yo apati de dènye moman sa yo donk poukisa ranfòse sekirite Ariel se paske yo santi gon menas gon danje ki iminan se lojik la sa ye men kounye a la sa mwen menm mwen vle pou peyi a note e m te di sa yè lè se pou satisfè dezi ak kapris pouvwa yo chache tout mwayen posib men lè se pou rezoud on ansanm pwoblèm don le pwoblèm de sekirite oubyen de la sekirite. ki kenbe popilasyon an nan gòj, yo plenyen, yo di yo pa jwenn mwayen. Lè se pou yo pran yon ansanm de desizyon ki vize rann yo konfòtab nan pouvwa, yo al chache mwayen an tout kote li ye. Men lè se pou pran yon seri de desizyon k ap bon pou peyi a, yo rale tout pretèks, tout atifis. M pa konn si w konprann. Ou wè nèg ap di w konsa ke E sa k fè yo pa avanse sou dè chantye, yo bezwen akò, yo bezè moun sesi, yo bezwen moun sela. Men gon pakèt desizyon yo pran o nivo di gouvèneman, s on senp konsèy dè minis yo fè epi yo deside.
Nonm sa sal ti lèl lan avantaj yo. Wi! Apa nèg yo, nèg yo te chanje pa le pase, e, gouvènè bank santral, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo revoke Jeantel, yo, yo, yo fè on ekip bagay. M te pran dè zekzanp yè maten la pou m di konsa, nèg yo te bezwen al fete 18 me e, e, e, e, Okap, ou konprann? Misye te bezwen al Gonayiv. Yo mobilize tout resous yo paske se le pouvoir. M pa konn si w konprann. Enben, nan menm ribrik lame n ap pale a, blan pa vle l bay lame mwayen, blan pa vle li fè jumlaj antre lapolis e lame pou batay kontre le banditisme e pou retabli sekirite anndan peyi a. Sepandan, ti sa n genyen kòm resous nan lame a, Resous imèn, resous materyèl, yo mobilize l pou ranfòse sekirite de moun ki nan pouvwa a, oubyen pou ranfòse sekirite PM Ariel Henry an patikilye. Donk, a ton sans, Adyani, si gen de dispozisyon k ap pran pou sa, ki sa motivasyon an ye? Petèske l santi ke pouvwa a gen ase.
Pouvwa petèt pran yon sant ke mwen menm mwen pa fòseman pran. M pa konn si w konprann. Yo pa, m pa, m pa, m pa, m pa fòseman pran. Men ankò yn fwa se gade map gade. Si n di n minimize dat 7 fevriye a, si n di konsa ke se yon dat menm jan ak tout dat, si n pran pòz ke sa pa di n anyen tout sa kap pale yo, si se pa wont nap fè sèvi kòlè, fò n konprann tou poukisa gon ansanm de dispozisyon kap pran alavèy. 2 sèt dat. Sa pou konprann Johnny pandan ke genyen sa pou konprann Johnny pandan ke genyen kèk alò kèk grenn moun nan opozisyon an ki ap lanse mouvman pou 6 lan 5 6 7 fevriye an se an menm tan tou pouvwa gon ekip tou k ap eseye pou wè kòman yo kapab ranje tèren pa yo tou paske an nou serye pa gen menm pouvwa a tèlman santi l konfòtab nan sa ke li ye a nan jan ke peyi a ap fonksyone a. De tout fason l ap fè tout sa k depann de li pou l konsève pouvwa. Sonje m di nou gen gwo lajan k ap bay nan moman, gen lajan k pral bay, gen lajan k ap bay, gen lajan k nan lari a deja. M pa gen okenn pwoblèm avè ti mesye militan channmas yo, se afè pa m yo ye men dezole. Militan channmas.
Ou tande sa m di a wi. Gen bagay sa toujou?
Gen monchè, yo alakòz di pouvwa. Oh ya, ya, m dakò wi. Yo gen dwa chanje, chanje kan yo toujou la. Paske m tap di w, lòt tan lè w pale de chant baz Johnny Ferdinand, ou pale de yon kote ki la pou fè rezistans, men kounya majorite a dwat PM nan. De tout fason, PM nan al wè lame a, l al renouvle konfyans li nan lame a, e lame a al fè konfyans. Menm lè Uncle Vyan nan montre nou li pa fè lapolis la konfyans se pa pou san rezon non ou kwè yo nan baay Kenya Kenya Kenya san rete tou a papa ou konprann. Gon pakèt lèl te fèk moute Guerrier se polisye ui USPM. Èske li pa toujou la? Gen toujou gen petèt yo ranfòse l avèk kamera. Konbyen si yo la konnen yo pa yo pa yo la bon yo la kanmenm paske lè lè PM nan yon kote yo nan paraj la yo pa map pale w de Moun ki nan do PM nan dirèkteman, men nèg vèt yo mwen yo menm. Sa m di la e pa moun k ap rapòte m non. Bon, chif yo vini a pati de sous, men ou wè sòlda lame a dèyè PM nan e pa moun k ap di m sa non. Ak de nan wè m wi m wè yo. M pa konn si w konprann. Mentnan poukisa tout sa yo? Si n di 7 fevriye a pa vle di anyen nan zye nou, poukisa tout sa yo? Men yon lòt bagay tou onivo di pouvwa mwen wè Y ap desène tèt yo yon sèten satisfechit Y ap desène tèt yo yon sèten satisfechit dan la mezi ou yo estime yo genyen de kou politik yo bay nan jan yo ki di gen de pwòch pouvwa ki konsidere la date du 7 février kòm etan une simple date menm jan ak yon dat menm jan ak tout dat nan ane a Men kite m di yo sa trè sensèman, se byen konte, mal kalkile Men paralèlman, si w ap eseye analize an pwofondè ou gen dwa di tèt ou, èske se pa yon strateji tou? Bò kote pouvwa pou bay lenpresyon ke sa pa deranje yo, pou bay lenpresyon ke tou va byen di kote de pouvwa men ou pa konn si w konprann. E poutan a lentèn gen dè dispozisyon k ap pran ou konprann swa pou kontratake oubyen pou kontoune. Ankò yon fwa se kesyon n ap poze. Men si n gade enfòmasyon k ap difize yo oubyen enfòmasyon k ap veyikile yo ne serès k ofisyezman, Li ka pèmèt ke nou kesyone cette stratégie du pouvoir. Pa egzanp, mwen gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen aktyèlman la, gen gwo lajan k ap debloke bò kote pouvwa, swa pou jere des militants politiques, swa pou fè yon seri de aktivis politik zye dou. pou rale yo mennen vini e gen menm lajan m pa konn si l bay deja m pa konn si l debloke deja m pa konn si gen moun ki jwenn deja men gen menm lajan yo mete de kote pou jounalis pou medya m pa konn si w konprann donk si efektivman yo rantre nan demach sa èske w panse n ka di menm jan avèk alye ak pwòch pouvwa ke yo pa mennen vizit dat la non yo konba yo pè yo konba y ap prepare m pa konn si w konprann. E mwen te di sa hier matin, pou Grandans, pou yo te rive enstale le nouveau délégué départemental, pou yo te rive enstale le nouveau conseil municipal de Jérémie, m pa kwè se bravo pouvwa te bat konsa non. Gen lajan ki debloke tou. Kòm mwen menm mwen pa dispoze chèk la, m pa pral bay montan menm jan yon pakèt moun bay si yo rele m yon kote fò m ka di men montan. Men m konnen gen lajan ki pa bay paske gen moun ki temwanye. M pa konn si w konprann. Donk m ta renmen konnen si n minimize dat la, si dat la pa vle di anyen, donk poukisa n ap pran sa yo kòm desizyon? M pa konn si w konprann. Men paralèlman tou sou le plan sekiritè, pouvwa pran de dispozisyon pou non sèlman ranfòse sekirite Doktè Ariel Henry, men pou ranfòse sekirite yon ansanm de minis nan gouvèneman. Donk si n pran dispozisyon sa yo, gon sant nou pran. M pa konn si w konprann non. E nan jou k sot pase yo la, pli din fwa, Doktè Ariel Henry ale nan baz lame a. L al fè kisa, daprè ou? Dayè yo pa itilize lame a pou batay kont ensekirite paske blan pa vle. Yo va met mwayen a la dispozisyon de lame a. Men. Li al vizite l kanmenm. Ebyen w konn kisa doune yo ye? Depi janvye 2023, nou sonje lè polisye lè polisye Lyankou yo te fin mouri a, te genyen de mouvman de pwotestasyon ditent lapolis. PM nan pa t la, yo al akeyi l o nivo de salon diplomatik la nan èpòt entènasyonal Toussaint Louverture la. Te gen moun ki te a kagoul ki te envesti espas la, e yo te di se polisye, etsetera. Depi lè sa, gon konfyans. PM nan ak tout ekip li pa fè lapolis la. Si byen ke jodi a si w gade nan do Ariel Henry, majorite moun ki nan sekirite rapwoche l se nèg lame yo ye. Donk sa tradwi ki sa? Sa tradwi ke l fè nèg lame yo bokou plis konfyans ke lapolis la. Men gen yon lòt volè ki enpòtan tou. Nan lanmò Jovenel Moïse la, gen anpil polisye nou yo site. M pa konn si w konprann. Gen anpil polisye nou yo site. Gen de polisye ki nan prizon. Gen nèg ki te kòmandan nan palè nasyonal ki nan prizon. Donk.

Des acteurs dont Doktè Ariel Henry te dwe genyen yon nouvèl ekip ki soti nan eleksyon ki pran tèt peyi a e pa gen kondisyon ki reyini pou sa. Donk sa vin anvlimen kriz la. Sa vin pèmèt ke kriz la vin beaucoup plus aigu. Ou dakò? Donk gen moun ki te kwè ke palan d'initiative konkrèt bò kote pouvwa, gen dwa gen de zaksyon ki te poze. Gen dwa gen de, m pa konnen, antant ki te jwenn pou ta ka di, a! A prendre cette décision, pouvwa ap dirije l tou kareman vè un denouement oubyen un dejèl a kriz la. Men jodi a nou sòm 2. Fevrier èske w wè gon bagay konsa bò kote pouvwa ki ap desine? Adjani fò w reponn. Èske w wè gon bagay konsa k ap desine? M pa kwè. Oubyen èske w wè gon bagay konsa ki posib a anviwon 5 jou de la date du 7 février? Oh mobilitasyon yo anpil. Non m poko rive nan opozisyon an. Mwen di w inisyativ konkrèt bò kote pouvwa ke w ta ka di a pouvwa pran wout dejèl sitiyasyon oubyen wout denouman kriz la. Nou eske ou santi yon bagay konsa? Mwen menm mwen pa okouran, mwen pa wèl, mwen pa santil non plis. Wi, egzakteman. Eske ou santi pouvwa dakò fè de konsesyon, pouvwa dakò e e ke l an feblès e ke l deside di men sa l ap e e pwopoze oubyen tou men sa yo deside au plus haut niveau m pa kwè si lap fèt je ne suis pas au courant. A mwen ke yap pale ansanm m sa mwen pa konnen. Wi sa se du kote du pouvwa men kounye a la du kote de l'opposition politik celles et ceux ki yo menm reklame yo nan opozisyon avèk Ariel Henry eske genyen des initiatives konkrèt kap pran wè m peze sou adjektif la konkrèt se pa des annons se pa de bagay kap di se pa de bal anlè se pa de plon gaye mwen di konkrèt.

pou n site sa yo sèlman. Men jan m toujou di l, èske sa yo sifi pou mete pouvwa an gran difikilte, pou fè pouvwa rann li kont ke yo pa si byen chita pase sa e ke nenpòt ti kitchin e souke kò, chicken kò yo ka tonbe? Nou pa kwè. Si byen ke n te di, si gon bagay k ap fèt nan peyi a, se nan vil pwovens yo fèt sèlman. li pa fèt nan Pòtoprens oubyen Pòtoprens kontinye bay lenpresyon ke tout bagay ap fonksyone,
Ariel ap toujou gen dòmi nan lannwit li, Premye Minis, e pa Premye Minis, Minis, Direktè Jeneral, etsetera. Donk, èske w santi gen yon bagay konsa ki te fèt deja oubyen k ap fèt? M pa konnen. Mentnan, èske l ap konkokte tou? nan espas 5 jou k rete a ou konprann epi li parèt voup sou nou nou di ah sa te anonse vre men m pat panse l tap konsa monchè gèlè bagay la pi serye pase sa n te swete mwen menm m pa konnen gen moun ki wè pi byen pase m anndan peyi a gen moun ki pi byen enfòme pase m anndan peyi a gen moun ki plis eksperimante pase m anndan peyi a donk yo kapab tire pi bon konklizyon pase m men. Le fèt ke n pa metrize tout paramèt yo, sa posib tou pou n atann a nenpòt ki senaryo. Bagay la gen dwa pir, sitiyasyon an gen dwa vin ekstrèmeman difisil dan lenterval, men tou kòm la montagne peut a Oula oula La montagne peut accoucher d'une souris. M pa konn si w konprann. Piske se de konsiderasyon n ap fè, nou pa fòseman gen de bagay palpab e tanjib. nan men nou. Maintenant du côté du pouvoir gen des zalye, gen des proches ki ap tante minimize la date du 7 février. Si byen ke map tande sou yon medya, yon zanmi, yon konfrè ene kap fè yon analiz. Au sérieux paske pawòl kap pale yo fè de li yon kontèks Patikilye e frajil, si m ta ka di l konsa, yon kontèks patikilyèman frajil. Nou tande gen pawòl ensireksyon, ame k ap pale, ki dan lòdre dè choz posib. Nou tande genyen pawòl dezobeyisans. Sivil kap pale nou tande genyen pawòl revolisyon kap pale gen moun ki anonse si w vle la chronique d'une guerre civile anndan peyi a men jiskisi se pawòl kap pale ryen dofisyèl yèswa M gon bon zanmi mwen ki etazini patikilyèman indiana epi. Ki rele m nap echanje autour de certains faits nan aktyalite a. Bizarman zanmi an poze m kesyon sa Gregory Lubin. Li di m Johnny ou menm ki journaliste, ou menm ki entre guillemets dans le secret des dieux, ou menm ki pale a yon ansanm daktè, kisa w panse k ka pase? nan peryòd sa la jisko 7 fevriye? M reponn misye avèk tout franchiz hein, trè sensèman. Pou Doktè Ariel Henry pa fè lapolis la konfyans, donk li vin dirije l vè lame a. Men dirije l vè lame, se pa pou mete a lapolis pou batay kont gang non, pou ranfòse sekirite l. Gen nèg ki nan lame nan moman nap pale avèw la ki non sèlman nan do Ariel men gen moun ki nan kabine Ariel ki pwòch Ariel ki gen nèg lame nan de yo tou e ant janvye a jodia map pale a chif la ogmante konsiderableman men sam vle di pa la si pandan janvye pandan fevriye mars 2023 pa egzanp Ariel te genyen yon ventèn de sòlda. dè fòs zame Dayiti ki te nan do l, pa etone w si jodi a gen plis ke 90 mete avèk tout moun ki nan ekip li lè kòtèj yo ap pase. Pa etone w gen plis ke 90! Men, gen anpil nan yo ki rejwenn sa k te la avan yo apati de dènye moman sa yo. Donk, pou ki sa ranfòse sekirite Ariel? Se paske yo santi gon menas, gon danje ki iminan. Se lojik la sa ye. Men kounye a la, sa mwen menm mwen vle pou peyi a note, E m te di sa yè. Lè se pou satisfè dezi ak kapris pouvwa, yo chache tout mwayen posib. Men, lè se pou rezoud on ansanm pwoblèm, don le problème de sécurité oubyen de la sécurité, ki kenbe popilasyon an nan gòj, yo plenyen, yo di yo pa jwenn mwayen. Lè se pou yo pran on ansanm de desizyon ki vize rann yo konfòtab nan pouvwa, Yo al chache mwayen an tout kote l ye. Men lè se pou pran yon seri de desizyon k ap bon pou peyi a, yo rale tout pretèks, tout atifis. M pa konn si w konprann. Ou wè nèg ap di w konsa ke sa k fè yo pa avanse sou de chantye, yo bezwen akò, yo bezwen moun sesi, yo bezwen moun sela. Men gen yon pakèt desizyon yo pran onivo di gouvèneman, s on senp konsèy dè minis yo fè epi yo deside.
Nonm sa sa itil li l lan avantaj li. Wi, apa nèg yo nèg yo te chanje par le passé gouvènè bank santral yo yo yo yo yo yo revoke Jeantel yo yo yo fon ekip bagay m te pran des egzanp hier matin la pou m di konsa nèg yo te bezwen al fete 18 mai ee okap ou konprann misye te bezwen al gonayiv yo mobilize tout resous yo paske se le pouvoir m pa konn si w konprann.